Bonswa tout moun, anpil moun ap relem ap dim Andris ki solisyon ki genyen sou zafè dosye viza panama ke yo fèk mete an. Avan menm ke m pale de solisyon, mwen vle pataje ansanm avèk nou orijin pwoblèm sa.

Bonjour Bonswa tout moun Kòman nou ye Kòman nou ye Non pam se Annie Jodi an ankò mwen tounen pou yon nouvo bideo Video jodi a mwen vin pale ou menm ki gen yon viza brezil kap ekspire nan men w an desanm ou menm ki te gentan achte tikè nan copa copa pa vole ou menm tou ki bezwen pase pa jòj tawonn pou w antre brezil oubyen si w pral chili kèlkeswa peyi nan amerik latin nan ou te gentan fè ti kèw ebyen video sa vrèman enpòtan pou gade paske moun ki gen viza kap ekspire an desanm yo apre desanm yo pap ka vwayaje ansanm avèl ankò ebyen jodi a mwen pote pou nou ki rezon ki fè copa pa vole. Mes amours anpil moun pèdi tikè yo nan sans sa avan tou pou nou antre nan manman video a pa bliye abone a chanèl la patajel epi like kite yon kòmantè pou nou ka jwenn Plus video. Merci chak moun ki deja fè sa, mwen vrèman vrèman pran nou ak yon gran kè ou menm ki deja pase sou chanèl la pa bliye mes amours banm love la sa vrèman fè mwen plezi ebyen mes amours pou moun ki gen viza ki pral ekspire nan men yo Pou moun ki gentan achte tikè nan Copa aktyèlman la ki Copa pa vole video sa vrèman enpòtan pou nou. Aktyèlman la Panama mande pou moun ki bezwen antre Brezil kap pase pa Georgetown yo tou Panama mande yo pou yo gen viza. Sitiyasyon vrèman konplike mwen pote pou nou kisa pou nou fè e ki vrè rezon Panama ki fè Panama mande pou moun kap pase sou teritwa l la bezwen viza. Mwen pote vrèman esplikasyon an pou nou. Sitiyasyon an vrèman konplike, anpil moun viza yo ap ekspire nan men yo an desanm, nou konnen pou gen yon viza li vrèman difisil se yon pakèt sakrifis, etou nou pa konnen si moun yo ap pèdi lajan tikè yo a nan Copa, nou pa konnen. Mwen Mande si chak moun ki te gentan achte tikè yo fè reklamasyon lajan nou paske jiska mentnan Copa pa vwayaje ke nou chak fè reklamasyon lajan nou se m wè se meyè solisyon gen anpil moun tou ki di yo fè reklamasyon an Copa di l pa remèt lajan sa vrèman vrèman vrèman difisil ebyen mes amours gade ansanm pou nou wè ki vrè rezon vrèman e tou kisa nou panse tou Nou ka fè pou nou reklame kòb sa pou nou vwayaje ki lòt fason sitou moun antre brezil tout jan sa vle di mes amour ann swiv video a ansanm avèm pou nou k wè sak pase sa nou Ou ka fè. fè tout moun. Anpil moun ap rele m ap di m Andris, ki solisyon ki genyen sou zafè dosye viza Panama a ke yo fèk mete an? Avan menm ke m pale de solisyon, mwen vle pataje ansanm avèk nou orijin pwoblèm sa a. Jodi an, antan ke Ayisyen, mwen santi m konsène de pwoblèm sa a e mwen vle di non ansanm avèk abi gouvèneman Panama a sòti pou fè nou menm ki se Ayisyen. M ta renmen tou ke gouvèneman ayisyen an pran yon atitid pou kontrekare sitiyasyon sa. Coop Airlines depi sou 2 mwa aprè pandemi an, egzakteman nan me 2020, li anonse ak gouvèneman Panama ke si èpòt yo pa ouvri, si kowonaviris lan pa pèmèt vòl yo ouvri, li pwobab pou l pa rete lajan ankò nan kès de rezèv li. Pandemi an pran Copa Airlines avèk on bilyon de dola us nan kès de rezèv li. Malgre pat gen vòl yo te toujou ap depanse prè de 90 milyon de dola chak mwa. Prezidan Copa a te fè gouvènman Panama a konnen ke si yo fè 9 mwa ap depanse lajan konsa, Nan 24 mil anplwaye yo gen nan tout kwen Amerik Latin nan avèk lòt bidjè mansyèl ke yo genyen nan chak kote sa yo, ebyen, on bilyon ki nan men yo a ap arive fini.
Ebyen mes amours, se tout sa mwen te pote pou ou, mwen espere ou satisfè Avèk enfòmasyon an, ou menm ki te gen viza oubyen ou menm ki bezwen plis enfòmasyon de sa, m espere sa vrèman itil ou, wa kite yon kòmantè wa di kisa ou panse. Enben mes amours, pa bliye abone a chanèl la, pataje l epi like, kite yon kòmantè pou di m kisa ou panse. Mwen renmen nou. Anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil e mèsi chak grenn moun ki grandi avèm ki te la avèm nan premye kòmansman ou menm tou ki ta renmen konnen konbyen kòb salè minimòm brezil la ye map mete video a pou nou nan Deskripsyon videyo sa pou ka wèl ou menm tou ki ta renmen konnen avantaj brezil genyen map metel pou nou pou nou ka wèl ou menm tou ki ta renmen vwayaje ki ta renmen vini brezil ou pa gen okenn moun map mete videyo sa pou ou ou menm ou ka toujou pase sou chanèl la al gade kèk enfòmasyon de Brésil li vrèman itil nou konnen nou menm ayisyen nou renmen ti vwayaj nou nou renmen vwayaje paske lakay pa trò fin bon ebyen mes amours se tou sa pa bliye li deskripsyon video sa epi nap wè